Vwala medam mesye se konsa bagay yo ye e pèp Bondye a pa konn jewografi yo nou pral rantre danble nan enfòmasyon jodi a se Gerson Petigny n ap gen ansanm avè nou la a ki pral vin pale avèk pèp Bondye a konsènan tout nouvèl lwa ke mesye tèt pit Donald le Trump mete E anfas nou la bò isit la. Lajason ou mèt, ou mèt antre wi frè m, nou pral fè ti pale ansanm avè ou. La li menm, li rete branche la, Jason mete sa nan zòrèy ou pitit gason m.
This is a sexy guy coming to the studio. Sexy, you call that sexy Jason? Sexy dot com. Voilà Gerson ap di w bonjou e byenveni sou Karavàn Konpa zanmi m kòman w leve maten an la frè m? Dodo map salye w zanmi m ap salye tout oditè oditris yo ki branche sou Facebook live lan e se yon plezi pou nou avèk ou zanmi m pou nou fè sa paske ke gen anpil moun kap ki ret apre nou kap di nou Gerson ou konnen depi sezon taks lan kòmanse Fòk nou make sure ke nou pote enfòmasyon kle tankou zanmi m Bigit toujou di enfòmasyon vant bèf. Li sou live la la wi. Li sou live la. Lap fè reklam. Zanmi m.
Garçon e nap di w bòn ane paske se premye fwa nou kwaze mwen menm ansanm avè w nap di w bòn ane sante pwosperite nap fè biznis la lontan. Garçon m pap ba w manti ane sa fò n fè kòb nan biznis la. Yeah dodo
Mwen renmen lè w di sa, e chak ane w di sa Premyèman fò m di ke Karavana Caribbean Tax Services nou gen plis ke 10 an plis ke 10 an depi nou fòme Gen nou 13 wi la 13 yeah E nou gen plis ke 26 an nan biznis taks lan kote ke n ap bay enfòmasyon kote ke n ap fè accounting full service accounting E pou moun ki pa konnen mwen menm fòk mwen re-entwodui m a chak fwa m sou Facebook live lan paske Dabitid m pa sou Facebook live dabitid se sou telefòn m fè show an. Ou pè pa sonè. Ah m pa pè Dodo gad on bab anyway so nou toujou but jodi an nou deside pou nou pase live paske anvan ke nou al nan biwo an pou nou kapab make sure ke nou fon ti pale avèk pèp Bondye an pou nou kapab enfòme yo de ki chanjman ki fèt nan taks lan

ki se yon full accounting firm ki nan 441 South State Road 7 ki se ofis nou, se la nou gen tout lisans nou kwoke jounen jodi a la. Gerson, ki sa k rive nan taks la? Kòman nouvèl lwa ke administrasyon Trump lan pran pral afekte nou? Well, that's the biggest question ke m jwenn trè souvan. Anpil moun ap poze m kesyon, di Gerson, kijan ke Yon chanjman ki fèt nan kijan l pral afekte m? Is it gonna be for this year? Oswa èske se pou ane pwochen si Dye ve? Fò m di byen ke chanjman ke ki pral fèt nan taks ke n ap fè an la, pa gen okenn chanjman ki pral fèt ladan l ditou. Enkli ke youn nan pi gwo chanjman ki fèt nan taks lan pou pou pou taks lò sa ke administrasyon Trump lan fèk sot vote an, sèke yo pa yo pral elimine sa yo rele personal exemption lan. Yo pral dedwi tou kantite kòb ke w kapab itilize, ou kapab pran kòm dediksyon sitou nan charite ok, e sitou nan mortgage dediksyon yo tou ok. E youn nan bagay kòm se ki nan avantaj nou tou ke yo adisyone se sa ki rele yo pral double additional child tax credit an ki pral olye se up to one thousand dollars kounye a l pral up to two thousand dollars. Sa son benefis. Eksplike nou sa yo paske sa enpòtan. Eske sa ap gentan antre an vigè nan tax ane sa? Non, it's gonna be for next year. Tout sa ki gen pou wè avèk. Taks lwa sa, nan fason ke l pral afekte ou positif ou negatif, se pou ane pwochen si Dye ve. The only thing ki pral fè chanjman, se ke moun, an di pa egzanp, yon seri de anplwaye ki ki nan taks bracket yo ki pral redwi yo, se moun sa yo ki pral wè chanjman nan fason ke yo pran taks sou yo, e di k ap kòmanse an fevriye si Dye ve. Lè di gen anpil moun nan di sou te nou tax bracket de 20 percent ou konn sa m di w non kounye w pral desann nan 15 lè di pral gon diferans kòb ke w pral save èske w konn sa m vle di w lan. Men kiyès kap jwenn tax reduction èske se mwen avè w ou byen. Mwen menm avè w Dodo premyèman wi self employ e di ke nou pa nan kategori de moun sa yo ki pral ki gen tax bracket sa ke paske Dodo lè w ap gade efektif tax rate nou nou nan 10 pousan. Nou nan 10 12 pousan. Sa vle di ke tax bracket pa nou ap toujou rete menm jan an. Ban nou pran yon nèg tankou Rollin mwa menm kap fè 80 90 mil dola pa ane. Ok. Yon nèg tankou misye li menm tax bracket li pral otomatikman redwi. Sa vle di ke lè yo te konn ap pran tax sou li if he file with the single single you know filing status of single and zero exemption. Li di misye nèg kap peye yon bon 20, 25 pousan nan taks ki ap pran sou li. So with the new tax law, sa ki pral antre an vigè pou moun ki W-2 yo, se sa pral kòmanse antre an vigè an fevriye si Dye ve, otomatikman li pral redwi fason ke yo pran taks yo, sa son avantaj babe moustache pou moun ki. W2, e pou moun ke tax bracket yo te on ti jan wo, nèg tankou Brisson Germain, Dodo, misye pral save lajan. Misye se nèg ki nan 150. 150, 160 mil dola pa ane, misye pral save lajan, se di ke those are some of the benefits. Moun ki tax break yo se moun kap fè anpil kòb. Efektivman, you know, e, e, now. That's one of the reason ke tax lwa sa si tèlman unpopular paske ke li pa vreman reprezante the massive black people you and I paske fason ke yo konprann ni pèp moun sa paske dodo m pa vle al fè entènizem pou sou tax lwa an but m vle pèp moun sa konprann ke it doesn't serve us li pa sèvi nou ditou an tèm de an tèm de nan fason ke l pral ede nou. Paske sa yo mete nan tèt yo dizè ke si nou desann kantite taks corporation yo konn peye, an palan de biznis yo, those corporation, sa k pral vin pase, otomatikman yo pral kreye plis anplwa, sa pral vin fè w jwenn djòb, ou yo pral vin ba w raise, sa pral vin fè plis kòb rantre nan pòch ou. But when it's come to the. Bread and butter, sètadi ke sa nou oblije genyen kòmsi pou n al travay pou n antre, e pa tout moun ki pral jwenn raiz, nou konnen AT&T, Comcast, kèk nan ti konpayi sa yo, gwo konpayi sa yo bay raiz, but not every company, for example my wife doesn't get a raiz, at least not yet, if she's supposed to, ou konprann sa m vle di w la, gen anpil moun ki poko jwenn raiz, but son kesyon de gwo corporation yo ki ap bay raiz, but vrèman vre, e there will be some noise, you know, lè ane pwochen si Dye vle rive. Kote ke lè nan lè nan pale 2019 pou n gade kijan ke l pral vrèman afekte nou. But gen anpil moun ki pral benefisye ladann, e di nan moun ki nan high tax bracket yo ki pral benefisye ladann. Moun ki self employed tankou moun tankou Natacha Dejoie ki self employed, ki ap travay jan l ap travay la, pa gen okenn diferans ke l pral fè pou li an fason ke l peye tax li. Sa trè enpòtan, se pa pa go rele there will be you know no changes e pou yon moun konsa ka di oh non it's still gonna be the same tax bracket. Lòt bagay pou nou pale ankò Dodo se kesyon de EITC e lè nan pale de EITC nan pale de earn income credit e di ke earn income credit lan Dodo se yon nan bagay ki toujou ap fè la in laktyalite. Premyèman premye bagay pou nou diskite Dodo se ke Taks la ap kòmanse le 29 si Dye vle. 29 janvye? 29 janvye. 29 janvye is the day, but guess what Dodo? Se depi le 22 y ap kòmanse aksepte taks pa nou yo nou menm. Ok, yon semèn an advance. Ask me why?
Why? I don't know.
Fò m di w nou peye chè pou sòfwè pa nou an Dodo.

Poukisa se tax ou itilize m didakma? Poukisa se software sa ou itilize m didakma? We use professional version, you know, nou itilize bagay kòmsi ke kalkilasyon nou an ti jan pi sur, nan li chè vreman vre, but the fact and the matter pou moun ki fè biznis tankou ou, nèg tankou Wilfrid konpayi Vin Dodo, se jis log in epi tou pran enfòmasyon yo rantre nan sistèm nou an trè, fèt trè fasil paske gen anpil moun ki fè biznis ke nou fè tax pou yo, nou fè accounting pou yo, so just to transfer the record To our system is very easy sa di ke e pa pou ease lan non se se professionalism nan se se sistèm nan se kakilasyon ke yo ki sur e se yon nan tax software ke IRS rekomande avèk Drake eh, yo rekomande non not Drake I'm sorry tax layer ke yo rekomande so se yon nan rezon ki fè nou itilize l so Pou ane sa, son moun ap

Now, what we have seen in the past is that yo release yo pli bonè, gen anpil moun ki konn jwenn li pi bonè, sa se yon avantaj ke li ye, kote ke moun yo konn vin jwenn li gen nenpòt 12, 11 fevriye. But youn nan bagay pou m siyale nou se ke that law, lwa sa, li la pou l rete. Pa gen anyen ki pral retire li. Fòm di byen Kid Cudi zanmi pam map salye w zanmim ou jis kote w ye a zanmim you are very far away Kid Cudi zanmim nap salye misye etan New Jersey ep salye patnè pa nou zanmi nou fanmi nou tou but anyway youn nan bagay ke nou make sure ke nou fè w konprann ke tax law sa li la pou l rete. pa gen anyen ki pral retire ki pral retirel because it's a way to make sure paske nou te pale sou sa ane pase kòm se premye ane ke nou wè ke chanjman sa te fèt kote ke gen anpil moun ki ki you know what happened pou ki sa se an fevriye it was a law ki te vote sou administrasyon Obama a kote ke they said that anpil nan moun yo ki ap fè taks Ok e sak vin pase se ke yo pa verifye enfòmasyon moun sa yo tout bon vre. An map baw egzanp mwen gen yon kliyan aktyèlman la ki tonbe nan yon sitiyasyon konsa kote ke li ap travay pou yon konpayi, konpayi an bal yon W2, konpayi an pa janm rapòte W2 an bay IRS e kounya kliyan an fè taks li, IRS di you know what, m resevwa taks lan vre men ou di ou travay pou tan kòb.

What irs have seen se ke majorite moun yo vòlè idantite yo an, moun sa yo, yo yo resevwa yon income ki konplètman diferan de income ke yo gen an tout bon vre. An di pa egzanp mwen kounye a map travay pou Walmart but yo vòlè idantite m and yon moun al fè tax ansanm avèk tax mwen, avèk enfòmasyon mwen, e lè moun nan fin fè tax lan li voye yon income ki konplèt, li voye yon travay ki pa travay ke map travay nan Walmart lan, li di map travay yon lòt kote, tandiske. IRS vin al resevwa yon taks kounye a la ki di se nan Walmart ke m ap travay, ki se vrèman taks lan. Kounye a, yo wè sa rive trè trè souvan, sa se youn nan aspè ki fè yo chanje taks lan pou jiska le 15 fevriye, yo di you know what, nou pral make sure ke nou mandate ke tout konpayi k ap fè pewòl, depi janvye rive, fòk nou gen tout enfòmasyon sou biznis, sou moun ke yo peye 1099 or W-2. Pou n kapab make sure ke nou verifye taks sa yo lè nou resevwa l. Si n di Jèson ap travay nan Walmart, Jèson ap fè taks li le 22 janvye si Dye ve. Bon, si Jèson ap travay nan Walmart, lè m resevwa taks la, fòk mwen make sure ke Walmart gen tan di ke Jèson t ap travay nan men m, men konbyen kòb Jèson fè, e pou m kapab, pou yo kapab verifye l avèk enfòmasyon ke yo gen nan men. Sa trè trè enpòtan e se youn nan rezon ki fè yo pa t avèk sistèm sa. So. Those changes, that change, or chanjman sa a li la pou l rete, sa k rele ke pou yo kòmanse taks lan apati de 15 fevriye pou kòmanse release li. Dat li la pou l rete, e pa gen okenn chanjman ki pral fèt sou sa, amwenke gen yon lòt administrasyon ki jije nesesè pou l fèt. By the way Dodo, breaking news, Oprah Winfrey, she might run for president. M pa dakò. Ou pa dakò?
Non, Oprah pap pase. Zanmim.
But Obama pase. Zanmim non listen Oprah Winfrey. Non dodo anybody listen to me. Si ou voyem anfas Donald Trump map bat misye 2020 yeah. Ale vwa pou Oprah Winfrey. Depi m high Steve Bannon as my uh, uh, um, uh, political director or ki tatou misye ankò ke misye te gen? Ah. Steve Bannon. Chief strategist. Mwen menm m ap gen dodo. So efektivman fòm di byen ke Oprah Winfrey fè yon bèl speech yèswa e pou mwen ki te ki t ap gade you know the Golden Globe. But te gen de twa moun nwa ki genyen wi sa fèm plezi dodo but it is a thing gon chanjman kap fèt nan political spectrum of the United States ki kote ke wè gen anpil chanjman kap fèt dodo fò pa inyore ke Oprah gen chans pou li why not mpa vle any nenpòt bagay ki ta ka redwi chans mwen poum bat Donald Trump mpa dakò nah to me it's fine it's fine let it be you know it's an extra because let me explain something lè w gade Donald Trump. ki vini antanke yon kandida nouvo, ok, ki running, Donald Trump pa gen okenn anyen ke l fè pou popilasyon an, li pa gen okenn, misye pa, misye pa t fè anyen pou sosyete an pou di sa ke this is what you have done, Oprah has done, Oprah has a background, misye konnen, li konekte avèk the white America.

Nou nan menm lokasyon an, menm nimewo telefòn nan, 954 793 56 31, 954 658 95 24, sa se nimewo telefòn ke yo kapab rele nou, nou toujou disponib pou nou kapab make sure ke nou ba w bon sèvis. Youn nan diferans ki gen, paske Dodo m gen de twa kliyan, m gen yon kliyan ki soti jis Homestead samdi an ki vin fè taks nan men m, ok, and se yon kliyan ke m toujou pran kòm egzanp, li gen frè l ki fè taks. Li gen kouzen l ki fè taks. Li di you know what one thing I like is moun ki pwofesyonèl. E se sa ki toujou fè diferans la avèk nou menm avèk tout lòt moun ki fè biznis. Kat sou tab, pwofesyonalism se youn nan bagay ke nou kwè ladan dodo. E se youn nan bagay ki fè diferans avèk nou. Paske lè kliyan di w sa ke you know what yes lè yo poze m kesyon poukisa w kondwi jis Homestead pou vin bò isit lan pou vin fè taks ou, ou pase. Plizyè lòt taks ofis, li dizay, diferans lan se pwofesyonalis lan ki enchèman. Epi tou, youn nan bagay ke nou toujou di, lè w vin nan kay avè nan kòm yon kliyan, ou sòti kòm yon zanmi, you become part of a family. E se diferans sa ki egziste antre nou menm avèk lòt moun ki fè bizi, ki fè taks biznis lan, se sa ki enpòtan. Well Dodo, chif yo trè senp, li pa gen gran diferans, just to go over it again, you know, for one child, you know, by the way, sa k rele, EITC, Intacular Earning Come Credit, la, nou toujou po, you know, nou toujou di sa, ou pa bezwen gen timoun pou w jwenn EITC. Ok? Baze sou income ke w genyen as a single person, you may be qualify for what sa ki rele EITC an. Ok? But the EITC start with your minimum income, si w kalifye pou li, ou kapab jwenn li. Premyèman, you know,

I have one of my client li vin kote mwen mwen m di moun yo mwen sous lan se yon sèl kote nou pran nan irs.gov ok la pa gen okenn manti nan sa se make sure ke ou make sure ou pran nan sous lan pa kite dodo so far Anpil moun gentan ap met flyer nan lari an di avèk yon timoun wap fè 6000 dola avèk yon timoun wap fè 6000 dola tout kondisyon yo dwe reyini dodo because I have this client and e fòm diw byen dodo moun yo toujou misunderstanding lè yo Nan withholding form nan, sa ki rele W-4, withholding form nan, e di ke fòm ke ou ranpli pou di ke ki jan ki, nan ki manyè pou yo pran taks ou, si se single oswa married filing jointly. Lè yo fè li, anpil fwa kliyan konprann ke m p ap peye anpil taks, m bezwen tout kòb mwen vin nan men m. Pa gen pwoblèm nan sa non. Gen anpil kliyan tou ki konprann li. Pa egzanp nou gen Amòs. Amòs di m, Moustache zanmi m, m pap ba w manti, nan dènye si mwa yo, yo pa pran taks sou mwen ditou. Se konsa m te fè l. Paske anpil gwo konpayi sa yo fè, ou kapab moute online ou menm pèsonèlman al chanje withholding form ou. Gen anpil konpayi se online ou fè l, ou pa bezwen ranpli 2 li fwa. Manually ou sèlman moute yon line di bon map chanje withholding mwen. Dapre ki fò a se fòm ou ranpli pou yo pran taks sou ou. Pou yo pran taks sou ou pou ou nan ki manyè pou yo pran taks lan sou ou se whether nan ki rate si se single osnon married filing jointly rate e konbyen exemption ke ou pran ou bezwen pran tou. What to do I don't know by the way I don't know if that exemption rules is gonna go away I don't know how the changes is gonna happen sa ki gen pou wè avèk W four a paske nou konnen ke Partial exemption credit lan yo kredi sa yo pral retire l yo pral retire l Se ki lè ti bagay sa pral antre?
2019 Sa vle di ke banm esplike nou sa m vle di pa la paske nou te fon ti rale mennen vini sou sa ane pase nan mwa oktòb m kwè Dodo ou mwa oktòb ou septanb pou n t ap esplike nou kijan ke taks lwa sa pral vin afekte nou sa m pral di pa la se ke premyèman nan taks ane sa yo se yon taks ki konn fèt lontan yo ou gen sa k rele standard deduction

M kwè se nan 6100 dola, yon bagay konsa.
Yo pa chaje l tou. Kounye yo pral chaje l taks sou rès kòb la. Yo pral chaje l taks sou rès kòb la.
But sa standard sa personal exemption an te konn fè pou ou Dodo, ane pase l te 4050 dola, m kwè ane sa l 4100 dola. Li vin di sa ke you know what, ou menm pwòm tèt ou se yon, ou konsidere kòm yon one as a first exemption. Yo vin adisyone 4000 konbyen dola a sou li, ke w di sa ke you know what, nan 6100 plis 4100, bon 10200 dola n pap chaje w taks sou li.

But anyway, the truth is, Pran misye kòm egzanp.
nan, n tap pran misye kòm egzanp, kote ke li menm li fè taksi, married filing jointly, Ok. li yon avèk madanm li, Yo fil ansanm? yo fil ansanm, plis li genyen 2 depandan. That's mean 4 personal exemption of 4,100. Ok. That's 16,400 dollars.

He will end up paying taxes on more than what he normally pays on. Anmweyy jan ou vle fèm konprann nan la se lwa a ba oul nan men sa al prann nan lòt men. Li pranl nan men sa.
The only difference ki pral vin benefisye misye se paske yo pral vin double sa ki rele additional child tax credit an. But lè yo vin doublel nan tou misye still gen yon loss kel pral genyen kanmenm of about like three or four hundred dollars. Sa se matematik sa ki travay pou TJ ki kotel pa twòp. But gen moun ke li pral touche. Depan de konbyen kòb ke w pral fè. Yon moun ki nan 45 mil dola, moun sa otomatikman pral end up peye plis taks sou administrasyon Donald Trump lan. Menm si w gen 3 timoun. You will end up paying more tax because that standard deduction plus your personal exemption te konn ede w. Lè w pran standard deduction an, A chak egzanpsyon gen ou adisyone yon 4100 dola ou pa peye taks sou li, ou adisyone l ou adisyone l jiskaske ke ou ede ou redwi taks liability to the normally minimum kote ke taxable income ou vin end up vin zero. Under Donald Trump rules or that particular tax law, li pral ou pral vin end up paying more tax depend on what situation ke ou fit in. TJ, if he stay with the same income, that won't affect him much. Èske w konprann sa m vle di w la? Sa se sa ke nou vle bay kòm egzanp. But fòk nou sinyale w ke. Konbyen kòb ke ou fè pou timoun nan, li depan de tout a, li depan de konbyen kòb yo AGI. AGI lan sa ke li Adjustable Gross Income men sa nou wè trè souvan. Retire taks la, rès kòb ki rete a. Rès kòb ki rete a. Ki sa ke li Adjustable Gross Income. Sa di ke m fè 30 mil dola, m gen depans pou 10. Lè m fini retire 10 mil dola, diferans lan se sa ke li Adjustable Gross Income nan. Ok, si pou moun nan jwenn full kredi.

It's crucial lè nap fè tax yon kote fòk nou make sure ke nou mande moun nan enfòmasyon sou kalifikasyon l dabò sa se 1 dezyèmman lè moun nan fin ba w tax lan fòk ou make sure w kapab verifye ki enfòmasyon ki nan tax lan one of the thing Dodo toujou di jès ou fè twòp nan non my friend it's not my fault m son pwofesyonèl premyèman we are different than most of the people that doing tax out there.

You can say, ok, m te gen yon timoun, men konbyen kòb yo ban mwen, men ki diferans men sa ki fè chanjman an. Sa trè enpòtan. Lòt bagay pou n siyale ankò Dodo, se sa k rele 1095-A an, pou moun ki gen pou moun ki gen asirans nan Total Marketplace, li ekstrèmman enpòtan pou w kapab resevwa sa anvan ke taks yo fèt. Si nouvo taks la ale, si w te gen Obamacare pou ane 2017 lan, e ou pral veye taks ou pou ane 2010 lan si ke ou pa enkli enfòmasyon sa ladan l it will delay your tax ok so sa trè enpòtan telefòn 954 793 56 31 954 793 56 31 dodo se ton plezi pou nou te fè ti pale sa e n ap kase randevou a pou yon lòt jou ankò e nou pa konn kilè but Si si moun yo tankou m pa m ap di si ane sa son enperatif pou moun yo fè taks yo vin sipòte nou Pase apeprè 14 a 15 zan depi nou nan biznis lan w ap fè accounting, w ap fè kontabilite. Gen moun ki fè taks sèlman, ki se chak sezon taks yo fè reklam ou byen pale de biznis. Nou menm se pandan tout ane a, e se sa n ap fè a pa popilè non. It's not.
Ou konprann? It's not. Paske gen anpil enfòmasyon k ap tonbe.
E, e Dodo, se, se gen yon kliyan ki vin pote mwen, by the way nou menm nan Karavan nan nou gen fason pou nou kapab pran sa k rele tax transcript ou electronically, quickly. Epi l ben, li gen bezwen li, l ap rele patnè a, l pa ka jwenn patnè a. 954. It happen. 954 793 56 31 954 658 95 24 954

E pa vit sa.
Li pa byen avè w non. Non l byen avè m. Li tou byen avè m. Bon bon e mwen ka ka yon tèt nèg la pou l pa byen avè m. Dodo se te yon plezi zanmi pa m. N ap kase randevou a pou yon lòt cho.